Bonjour tout moun kòman nou ye mwen salye nou avèk anpil respè sijè jodi a ke nou bal trete nan videyo sa se yon sijè ki enpòtan anpil men sepandan sa ka koze anpil malantandi se sak fè map mande nou pou nou bay anpil atansyon ak tout sa k bral di la. Sijè sa a mwen chwazi pale de li parapò ak tout moun, tout ayisyen nan Meksik ki gen yon seri de rimè y ap fè. Yo gen yon seri de movèz enfòmasyon ke y ap bay ki jis baze sou sipozisyon. Youn nan mit sa yo ke yo konsidere antanke enfòmasyon, Anpil Ayisyen toujou di si w al mande lè devan Komal, w ale mande lè a avèk yon ekriti jiridik, se kòmsi se yon pinisyon w bay tèt ou, paske Komal bral make w. Sa a se manti, se yon gwo mansonj li ye. Sa a pa gen anyen pou wè ak verite. Meksik pa Ayiti. An Ayiti jeneralman, nou pè enstitisyon leta yo. Nou tèlman pè enstitisyon leta yo an Ayiti, menm plent nou pa ka al pote kont yon chèf, kont yon polisye. Alevwa pou n ta denonse. Donk, lè w al mande Komad lè pou fè entèvyou, ou sipoze ale avèk yon ekriti jiridik pou di Komad men pou ki rezon e men ki nesesite w genyen ki fè w bezwen lè pou fè entèvyou a. e pou di l tou men konbyen tan lalwa ba li pou l te fè sa. Komal pap fè oken zak kont ou. Komal pa gen dwa fè oken move zak kont ou tou. Sa a se yon bagay ki vrèman enpòtan. Pa kite moun k ap di nou Pa fè ka moun k ap di nou, si n al mande kou malè avèk yon ekriti jiridik, sa p ap mache, oubyen sa ap koz ke repons entèvyou a negatif. Rezolisyon kou mal ou p ap negatif, li p ap pozitif paske w mande lè a de fason ekrit. Sa k ap fè rezolisyon pozitif oubyen negatif se fason ou reponn kesyon nan lè yo t ap fè entèvyou avè w. M ap reprann pou nou. Fason pou nou mande lè devan Komal se ale avèk yon papye ekri

Gen anpil moun ki panse lè yo pote plent kont Komal, Komal bral aji kont yo. Sa a se yon lòt mit li ye. Se yon lòt pi gwo manti. Komal p ap fè anyen kont ou paske Meksik pa yon ti peyi kote ke yo pase lalwa anba pye.

Ou sipoze denonse sa. Ou dwe al denonse sa nan CNDH epi m garanti w ofisye sa ki te fè l la l ap pèdi djòb li sur le champ. E sa p ap afekte pwosesis ou. Okontrè, lalwa Meksik menm di w si w ta soufri yon abi, nan men yon otorite ke se swa komal ke se swa polisye li se yon rezon pou yo ta rekonèt ou pou yo ba w yon enstans migratwa sou teritwa Meksik la jiskaske yo vin fè envestigasyon pou yo rive ak yon konklizyon. Donk pa koute moun k ap fè nou fè tèt yo. An nou kite ti sistèm Ayiti sa a ki fè nou panse nou pa gen dwa. Bò isit nan peyi Meksik ou gen dwa ou gen devwa. Si w ap fè yon pwosesis devan leta, leta sipoze respekte w e fè pwosesis la selon sa lalwa di. Dayè si yo ta fè pwosesis la Yo vyole lalwa, sa vle di yo vyole dwa w. E si yo vyole dwa w, ou gen dwa pou fè, pou w reklame Leta. Ou gen dwa pou w fè manda kont Leta pou w fè l konnen ke yo te vyole dwa w. Dwa w se pa yon sipozisyon li ye. Se pa yon konsiderasyon li ye. Dwa w li ekri nan konstitisyon peyi Meksik. Dwa ou, se lalwa ki detèmine l. Se pa moun k ap di w men sa ki dwa w, men sa ki devwa w. Chèche konn dwa w lè w rive nan yon peyi. Chèche konn devwa w lè w rive nan yon peyi. Se pa chita tande Ayisyen k ap pale san ke w pa menm konn lalwa peyi a k ap di w depi w al devan Komal avèk yon papye w al mande lè, yo deja gen yon rezolisyon negatif. Manti! Lòt bagay ankò, Ayisyen di w, depi se a nevè yo ba w randevou pou w al fè antrevi, ou tou pozitif. Si se a midi yo ba w l, ou tou negatif oubyen ou pap jwenn entèprèt. Tout sa yo se manti, fake news, mansonj, mit sa yo ye. Donk, sa yo pa gen anyen pou wè ak reyalite Comal. Tout sa yo se radyo djòl. Se bouch Ayisyen kap pale. Nou vin kote mwen plizyè fwa nan biwo a, nou pale de jan de sijè sa yo avèk mwen. Mwen ba nou tout enfòmasyon. Mwen di nou Meksik se douzyèm ekonomi nan mond lan. Yon peyi ki douzyèm ekonomi nan mond lan pa ka ap fonksyone konsa. E anpil moun konfond Tapachula ak Meksik. Tapachula pa Meksik, li se yon pati nan Meksik. Dayè, Tapachula se youn nan zòn ki pi pòv nan Meksik. Anpil fwa moun nan rive Tapachula, apre sa li chwazi ale Etazini, epi moun nan tonbe ap pale Meksik mal pou l ap di w, o wi Meksik se yon peyi ki pa bon, paske moun nan sèlman te fè eksperyans Tapachula. Tapachula pa Meksik, li se yon pati nan Meksik. E dayè, Tapachula pa t toujou nan Meksik. Gen yon epòk nan listwa, Tapachula e pou Gwatemala l te ye. E sa k fè tou, Tapachula se youn nan zòn, se youn nan eta, se youn nan vil, padon, eta a rele Chiapas. Se youn nan vil nan eta Chiapas la. ki genyen plis povrete, ki genyen plis mizè. Poutèt ki sa? Paske li pa t toujou anndan Meksik, li pa t toujou anndan Chiapas. Li tankou yon vil Gwatemala pa t bezwen e Meksiko pa t bezwen tou. E sa k fè tou, se yon vil ki viv avèk anpil neglijans. Donk, annou retounen sou sa n t ap pale a. Lè n ap fè pwosesis nou devan COMAT, ann fè pwosesis la byen. Dayè, si w ap fè entèvyou devan COMAT, depi avan entèvyou a kòmanse, moun k ap fè entèvyou a di w, entèvyou sa l pral fè avè w la, ou gen dwa ak yon avoka. Li di w, èske w vle fè entèvyou a avèk avoka oubyen èske w vle fè entèvyou a san avoka? e sa pa gen anyen pou wè ak pou rezolisyon an pozitif ak pou rezolisyon an negatif. Si w di wi ou vle fè l avèk avoka, y ap jis di w, ebyen pa gen pwoblèm, chèche avoka w lè w prè pou fè entèvyou a. Oubyen y ap mande w èske avoka w deyò a, fè l rantre. Sèlman sa y ap fè e sa p ap afekte w nan pwosesis lan. paske se yon dwa li ye e se obligasyon ofisyèl Komal la pou l fè w konnen dwa w avan l fè entèvyou a avè w. Se sa k fè tou, pandan l ap fè entèvyou, pandan ou rantre anndan l ap kòmanse entèvyou a avè w, li mande w kòman w ye, ki jan w santi w, èske w prè fizikman, sikolojikman pou fè entèvyou a nan moman an. Si w pa ta santi w prè ou ta di non ou pa santi w prè, sa pap afekte w nan anyen. Sèlman y ap chanje dat entèvyou a pou yo ba w yon nouvèl dat. Annou kite sistèm jan ke bagay yo te konn fèt an Ayiti a. M konnen se vre, gen anpil move zak ki fèt an Ayiti ki fè nou pè enstitisyon. Men nan peyi Meksik nou pa dwe pè enstitisyon yo. Enstitisyon yo la pou yo ba nou sèvis. Ou gen dwa, ou gen devwa w. Gouvènman Meksik la sipoze garanti dwa ou. Wal devan komal wal chèche lè ou pa jwenn lè e fèy pwotokòl ou gentan gen plis ke 45 jou ouvrab nan men w al depoze plent kont komal sa pap afekte w nan anyen si w swiv byen poze tèt nou kesyon poukisa lòt nasyonalite yo lè yo rive devan komal yo fè yo rantre rapid yo ba yo dat pou yo al fè entèvyou rapid. E tandiske nou menm, lè nou rive, e lè sa a y ap di nou pa gen entèprèt, e lè sa a y ap di nou nenpòt ki bagay. Se paske lòt nasyonalite yo, premyèman yo pale espanyòl, e dezyèmman, yo plizoumwen konn dwa yo ak devwa yo paske yo mache nan tout òganizasyon ki ta pa tchoula pou yo konn tout sa avoka yo di yo pou yo fè pou yo pa fè. Donk lè Komal konnen ke li bral di yo pa gen dat pou entèvyou, Komal gentan konnen ke moun sa a bral denonse l. Se sa k fè ke mwen envite nou yon lòt fwa ankò. Sèl fason pou n fè respekte dwa nou, peuport ou se Ayisyen ou pa, sèl fason pou fè respekte dwa w, se aji selon nòm enstitisyon Meksik yo. Pa aji kòm si se menm jan lè w te Ayiti. Lalwa Meksik di konsa ke ou gen dwa ak yon avoka. Si w santi w nan nesesite yon avoka, oubyen ou gen kòb pou w peye yon avoka, oubyen ou ka mande avoka yon ONG, yon òganizasyon pou l akonpanye w, fè sa. E l p ap afekte w nan anyen. Okontrè, se yon avantaj li ye pou ou. Lòt bagay ankò m konn tande, o wi si ou pote plent kont Komal oubyen si w pale mal avèk moun k ap fè entèvyou avè w la, si w pa reponn li byen, li ka ba w yon rezolisyon ki negatif. Tout sa yo se pawòl. Dayè, moun k ap fè entèvyou a avè w la, se pa menm li menm ki pral deside rezolisyon apre entèvyou a. Sèl fonksyon moun sa a, se fè entèvyou a. Li pa gen fonksyon pou l bay pinisyon. Li pa gen fonksyon ki pa lòt bagay ke fè entèvyou a, poze w kesyon jan lalwa make l la. E sa k fè tou, li menm li tèlman konnen li pa ka pran desizyon pou l di w èske y ap rekonèt ou antanke refijye ou pa, e sa k fè tou, avan entèvyou a fini, li di w konsa ke rezolisyon an ka pozitif, li ka negatif, e li di w men ki opsyon w ap genyen nan chak ka sa yo. Se pa li menm ki pral pran desizyon an. Dayè, se sa k fè, pandan entèvyou a ap fèt la, tout moman sa yo, l ap anrejistre l. Paske anrejistreman sa a, li sipoze voye l bay pati jiridik anndan Comal ki pral analize tout sa w di yo selon lalwa Meksik. Donk yo pa annik chita konsa san lalwa epi di bon moun sa a m tande li, li pale byen nou pral ba l yon rezolisyon pozitif. Moun sa a m tande li, li pale byen men m pa renmen vwa l, m pral ba l yon rezolisyon negatif. Li pa konsa yo fè analiz la selon lalwa. Ou menm tou lè w ap aji fòk ou aji selon lalwa. Gen anpil òganizasyon, pa egzanp gen anpil avoka tou, pa egzanp kote mwen ye a, avan moun nan al fè entèvyou an, nou prepare l pou sa. Nou di l men ki kesyon y ap poze w, men kijan anbyans la ap ye, Men kijan pou w konpòte w, men dwa w, men devwa w. Men sa w, men kijan w dwe pale, men sa w dwe di. Kounye a, tout Ayisyen nan Tapachula, yo plis ke avoka. Yo tout konnen moun k ap gen rezolisyon pozitif, yo tout konnen moun k ap gen rezolisyon negatif. Nou pa ka fè l konsa. Nou pa ka ap bay moun movèz enfòmasyon, nou pa ka ap strese moun, fòk nou onèt a tèt nou, lè n pa gen yon enfòmasyon mande yon ekspè nan domèn nan. Plen òganizasyon nan peyi Meksik e sitou nan vil Tapachula. Olye ke pou mande yon lòt Ayisyen ki pa konn anyen nan dwa, ki pa konn anyen nan sistèm politik Meksik la, ki pa konprann sistèm komad la, sistèm migrasyon nan peyi Meksik, prefere nou avanse bò kot yon òganizasyon, avanse bò kot yon avoka, poze kesyon, pou l ka rezoud dout nou. An nou pa kite moun fè nou fè tenten, nou pap kite moun fè nou fè makak. Pwosesis nou devan Comal se yon pwosesis jiridik. Li ba w dwa pou gen avoka. E si w pa vle gen avoka tou, sa pa pwoblèm. E men si w gen avoka, sa pap afekte pwosesis ou. Comal ta fè yon ak rasis avè w. Avoka w chwazi voye manda bay Comal, chwazi pote plent kont Comal, sa p ap afekte pwosesis ou. Donk, an nou kite sistèm pè enstitisyon lakay nou. Nou gen dwa, fòk nou goumen pou n fè dwa nou respekte. E pa paske w ap mande rezidans nan yon peyi, e pa paske w ap mande refijye nan yon peyi, sa vle di pou yo maltrete w. Donk, mwen envite nou pou nou konprann reyalite peyi Meksik, fè rechèch sou peyi Meksik, konn ki sa lalwa di sou zafè refijye nan peyi Meksik. An nou kreye kominote, e pa kominote kote moun ap bay manti, kote moun ap fè mansonj sou enstitisyon peyi Meksik yo. N ap kreye kominote pou n ka bay bon jan enfòmasyon. Fòk nou goumen kont moun k ap bay vye enfòmasyon yo deyò a. Lè yon moun ap pale l ap di sa l pa konnen fòk ou di sa w ap di a pa bon, pa mete moun nan fè nwa. Paske tout Ayisyen strese nan tapatchoula, tèlman gen movèz enfòmasyon nan lari a.

Eske ou konnen pa egzanp si w pa gen kote pou dòmi nan lè w ap fè entèvyou a devan Comal ou ka mande pou yo oryante w sou obèj pou w di yo men ki ko men nan ki sitiyasyon w ye? Eske ou konnen si w gen yon maladi kwonik pandan wap fè entèvyou a ou ka di sa devan Koma e Koma sipoze oryante w e voye w ba w pèmi pou al nan yon sant de sante pou pran swen. Eske ou konnen si pandan wap fè entèvyou a ou di Koma ou pa santi w byen sikolojikman e responsablite Koma antanke reprezantan leta pou l fè w jwenn swen sikolojik? Donk nou pa dwe bay movèz enfòmasyon e n pa dwe tande moun k ap ba nou movèz enfòmasyon sa yo. An nou aji avèk responsabilite. An nou aji antanke moun ki konn li. E dayè, menm lè ke ou pa ta konn li, sa pa vle di ou pa dwe konn dwa, ou pa dwe konn devwa w. Dayè, yon moun gen dwa pa konn li, li pa konn ekri, e li pi konn dwa l e li pi ka defann tèt li ke moun ki konn li a. Paske li gen zòrèy, li konn tande e li konn analize. Li gen tan wè gen de bagay yon moun di ki pa lojik, ki pa fè sans. Ou pa ka nan douzyèm peyi nan mond lan, douzyèm peyi ki plis pwisan nan mond lan nan zafè ekonomi, pou w panse ke si w reklame yo, si w di yo, yo vyole dwa w, pou w panse sa ap tounen yon pwoblèm kont ou. Li pa konsa, jamè l pap konsa. An nou fè respekte dwa Ayisyen. Lè yo fè w yon move, lè yo ba w yon move tretman nan Koma, pa konsève l pou ou.

Donk jodi a mwen te vle fè videyo sa, mwen te vle fè mesaj sa a pase. Nou pa dwe pè enstitisyon nan peyi Meksik. Depi an Ayiti yo enkilke nou pou nou pè otorite. Peyi Meksik ou pa dwe pè otorite. Defann dwa w. Fè konn kiyès ou ye. Fière de couleur w. Pa panse kòm si le fait ke w se nwa yo sipoze trete w mal. Pa panse ke le fait ke w se ayisyen yo sipoze trete w mal. Pa panse ke le fait ke w se migran yo sipoze trete w mal. Dayè, Meksik siyen akò entènasyonal pou l ba w pwoteksyon. Se pa yon favè Meksik ap fè w. L ap ranpli devwa l selon sa lalwa entènasyonal e lalwa peyi a di. Donk, an nou pa bay tèt nou pwoblèm. An nou aji avèk konsyans. Frè m, Sè m, Ayisyen Ayisyèn mwen yo, tanpri lè yo poze nou yon kesyon nou pa gen repons la pa wont pou n di nou pa konnen. Nou gen dwa pa konn repons la, pa bay moun nan yon repons ki pa sa kote ke l ap strese tèt li pou granmesi devan komal. Ou gen yon pwoblèm ou pa ka al siyen devan Komal, depi avan dat siyen an rive gentan al avize Komal sa, y ap fè w siyen avan jou a. Tout sa yo se dwa ke w genyen avèk yo. Ou gen dwa sa yo. Men sepandan, nou menm antanke Ayisyen, nou twouble pwòp Ayisyen parèy nou nan pwosesis la. Nou tèlman bay manti nan pwosesis la, nou tèlman bay manti a pwòp Ayisyen parèy nou. Lè w Tapachula pa egzanp, se kòmsi tèt ou tankou yon chodyè cho, tankou yon vè lanp cho ki prèske eklate. Tèlman w strese, paske bò isi yo ba w enfòmasyon, ou travèse yo ba w yon lòt enfòmasyon. Chak kote w ye, Yo ba w enfòmasyon. Ou pa konn kiyès nan tout enfòmasyon sa yo ki vrè. Donk, an nou fè respekte dwa nou, an nou swiv sa lalwa di e an nou chèche bon jan enfòmasyon sou reyalite Meksik, sou sa lalwa Meksik di. Epi pa bliye, Tapachula se yon pati nan Meksik, se pa Meksik. Mwen envite nou ann kreye kominote ki fò, ki solid, ki djanm e ki genyen bon jan enfòmasyon. Plis ou enfòme, se plis ou fò, se plis ou pwisan devan otorite yo. Donk, tanpri, fè mesaj sa a rive jwenn ak tout fanmi, zanmi ki Tapachula, ki Meksik, ki nan nenpòt zòn nan Meksik la, pou n fè yo konnen ke enstitisyon nan peyi Meksik yo la pou yo sèvi yo, se sa lalwa di. An n kreye kominote avèk bon jan enfòmasyon. M ap kite mesaj la la pou jodi an, n ap pale de yon lòt tèm pi devan. Mwen mwen jije ke sa te enpòtan, li te nesesè pou m te pataje ent panse m pou m te pataje enfòmasyon sa yo avèk nou. Jijman pa m avèk nou sou jan de koze k ap pase nan zafè movèz enfòmasyon nan Meksik. Mwen swete nou pase yon bòn jounen, yon bòn sware depandaman de nan ki moman n ap tande videyo sa a, n ap gade videyo sa a. Se te Mèt Victor ki pataje enfòmasyon sa yo avèk nou avèk anpil plezi. Babay, a la pwochèn. Ann kreye kominote.